Bonswa, nap salye tout moun, se avèk yon gran plèzi mwen rantre lakay ou aswè a e avèk ti mesaj pozitiv sa pou lavi spirityèl. Map diw sa zanmim gen anpil moun ki panse Bondye se tankou son ti jwèt poupe osinon yo konsidere Bondye tankou se yon zanmi. Ok Gen anpil moun nan lavi a k panse Bondye se tankou lèzòm. M ap di w sa trè byen. Bondye se li menm ki kreye lesyèl avèk latè. Se li menm ki kreye lòm. Sa vle di si yon moun panse w gen pawòl, ou pa ka gen pawòl pou Bondye. Ou gen, ou ka gen pawòl pou zanmi w. Ou pa ka gen pawòl pou Bondye. Ou ka gen pawòl pou zanmi w. Ou ka gen pawòl pou vwazen an. Ou ka gen pawòl pou moun k ap viv sou katye bò kote w. Men pou Bondye ou pa ka gen pawòl. Ok? Ou genyen de opsyon. Oswa w mache avèk Bondye oswa ou mache avèk Satan. Pa gen mwatye levanjil osinon mwatye kretyen, mwatye satan. Paske si w ap fè l konsa, dyab la ka manje w a nenpòt kèl moman. M ap di w sa trè byen. Pran desizyon w. Mache avèk Jezi, ou p ap janm regrèt. Ok? Paske gen anpil moun ki dèfwa di Bondye, M ta renmen konvèti. Men m pa gen mwayen, m pa gen rad, m pa gen soulye. Ok. Dye dèfwa l itilize yon bon samariten pou ban nou kichòy. Lè yo fin ban nou kichòy sa a, nou bliye premye pawòl ke n te di Bondye. Dye, m pa gen chemiz, m pa gen pantalon, m pa gen sapat, m pa gen, m pa konnen, soulye. M pa ka al legliz men kon Bondye kòmanse beni nou, nou bliye afè legliz. Nou bliye afè legliz. Nou bliye si nou te fè Bondye yon pwomès. M ap di w sa trè byen. Gade ti videyo sa jous nan fen. Ou menm ki pran travay Bondye a la lejè a, m ap di w sa, pran travay Bondye o serye. Yon fè reyèl m ap rakonte w. Te gen yon jèn dam ke Dye te gen yon pwojè sou lavi l. Bondye itilize de pwofèt pou di l, Mwen gen yon plan sou lavi w, mwen gen yon plan nan lavi w, m ta renmen ou ale preche levanjil. M ta renmen leve w kòm yon misyonè pou ke w al preche levanjil wayòm mwen an, ebyen nan kèlke peyi. Nan priyè dam nan, li te fè priyè sa a, li di, Bondye, travay sa yo dèfra se pou moun ki kòmanse granmoun, m twò jèn, ban m yon ti chans pou m fòme yon fwaye. Petèt apre m fin marye, m gen pitit, m a pran desizyon. Li kontinye mache nan levanjil. Men li pa janm pran sa pwomès ke Bondye te gen sou lavi l la oserye. Li marye, li fè pitit, pitit ap grandi, pitit ap grandi, li kontinye ap fè menm priyè sa a, di Bondye, M ta renmen pitit mwen yo gran, paske fò m fè edikasyon yo, fò m akonpanye yo. Ok, li kontinye ap òganize afè l. Men plan ke Bondye gen sou lavi l depi a 14 an, plan sa a li pa janm efase. Dye konnen nan ki kafou l ap tann jèn demwazèl sa. Ebyen manzè fin marye, pitit li grandi. Pitit li ap fè pitit. Kounye a, pandan pitit li ap fè pitit, li di Bondye, Pandan pitit li ap fè pitit, epi li kontinye fè priyè sa pou l di Bondye, M sonje ou te itilize pwofèt ou, ou di ke w gen yon misyon pou m akonpli sou latè. Men, Pitit mwen ap travay koulye a, m pa gen chans pase fòm fòm ta fè koudèy sou pitit pitit mwen yo lè al travay ok ebyen yon bon jou konsa li rete lap regle afèl e laj ap antre manzè rive nan 60 epik ane epi Dye itilize yon pwofèt Epi l di, Pwofèt la, ou prale nan tèl kay nan tèl ri, ou pral frape nan pòt kay sa a. Lè w frape nan pòt kay sa a, dam ki sòti an vin jwenn ou an, w ap di l pou mwen, 'Malonèt, mechan. Ok? Rebel Epi Lè pwofèt la rive nan kay Dam nan li frape Dam nan sòti Premye sal di Malonèt Mechant Rebel! Epi dam nan ap mande poukisa? Epi Dieu komanse itilize pwofèt la pou pale avèl di, Depi a 14 ans mwen relew pou fè travay mwen, ou dim ou ta renmen marye anvan, m baw posibilite ou marye, ou fin marye ou fè pitit, pitit ou ap grandi, lè pou komanse fè travay mwen an ou dim fòk timoun ou yo fin fè fakilte, M bay kondisyon pou timoun yo grandi, pou yo fè fakilte, timoun yo marye, kounye a men w gen 65 an, ou fè m konnen ou ta renmen, ou ta renmen siveye pitit pitit ou yo paske pitit ou yo pral travay. Dye itilize pwofèt la pou di, M pral montre w. Gade deyò la pou wè sa k ap pase. Lè dam nan voye je l gade dèyè a, li wè anpil moun, anpil moun, anpil moun, anpil moun. Se kòmsi tè a ap fann epi y ap antre nan tè a. Tankou m te ka di, se nan yon simityè anpil moun ap antre, anpil moun ap mouri, anpil moun ap mouri, anpil moun ap mouri. Epi pwofèt la di, Wè tout moun sa yo k ap mouri a? Wè tout moun sa yo, se son de moun ki swaf tande levanjil. Men podyab, depi a 14 an m rele w pou te sove nanm sa yo, ou te prefere regle afè w. Ebyen, apre 3 jou, yo jwenn dam sa mouri anndan kay li. Mesaj m genyen pou aswè a zanmi m. Nan kesyon travay Bondye pa di wa gentan. Tout sa w gen pou w fè pou Bondye fè l jodi a. Paske w pa konn demen. Dèfwa anpil nan nou panse lè n al priye avèk yon moun osinon lè n al fè sèvis lakay yon moun se sèvis n ap rann moun nan. Se travay Bondye w ap fè. Paske dèfwa Bondye sove nou de yon aksidan. Se paske nou te priye avèk yon moun nan semèn nan. Osinon nou te nou te preche levanjil avèk yon moun, e jounen jodi a moun sa a tounen yon kretyen tout bon vre lakay Bondye, enben Dye p ap kite w mouri paske ou se enben yon vaz donè. Ou se yon vaz ki gen anpil valè lakay Bondye. Ou se yon wòch ki itil nan fondasyon, nan sòl konstriksyon lavi moun sa a. E lakay Bondye ou gen anpil enpòtans. Pa kite travay Bondye a pou di w a gen tan. Tout sa w gen pou w fè pou Bondye, fè l jodi a, e m kwè w pap regrèt. Se te sèvitè w Fizeme Yvel, pa bliye abòne ak chanèl sa a pou w ka jwenn tout videyo ke n ap lage yo. Mèsi paske w te tande nou, ke Bondye beni w, pase yon bòn sware, mwen renmen nou anpil. Aksepte Jezi, le tan est court. Ebyen, si w te renmen ti videyo sa, gon grenn bagay ou ka fè, pataje l avèk on zanmi w, pataje l avèk on fanmi w, pataje l avèk yon moun ki chè avè w. Epi di l, kwè nan pawòl Bondye, e konsa, li va sove, ak tout fanmi l, menm jan Pòl, li te di, Ebyen, gad prizon an, ou gen yon sèl fason ou kapab sove, aksepte Jezi.